Menm jan w wè Ayiti ye la a jodi a, ki se yon pwotektora degize, yon pwotektora meriken, enben se sa Lapalestin te ye alepòk, yon peyi san san mèt. Brèf, ann fè istwa a kout. Syonis yo, sou lotorite de Ben Gurion, yo debake nan Palestin e yo kreye yon eta, Leta Disrayèl. Yo chase abitan ki te abite sou tè a paske moun sa yo, lè Palestinyen, se te de Zarab ki pa t trè zòganize e anplis yon klan t ap goumen kont yon lòt klan, egzakteman jan w wè Ayiti ye la a jodi. Sionis yo debake avèk yon diskou ke tè sa a se latè pwomiz ke Bondye te pwomèt a papa yo Abraam, Izaak, Jakòb, ki vle di Israël. Anfen brèf, nou konn Labib deja, m pa bezwen refè istwa a. Kèk ane apre, Israël vin devlope. Li vin yon nasyon. E jodi a nou kapab menm pale de yon grand nasyon. Dayè, Israël pwisan, se gras a bon jan bourad ke Etazini ba yo konstamman. Ou a remake ke 2 peyi sa yo, se 2 frè marasa ke yo ye. De alye enkondisyonèl. Kèlkeswa sa Etazini komèt, Izrayèl apiye l, san rezèv. E kèlkeswa sa Izrayèl komèt, Etazini apiye l, san rezèv. Men ou konnen pou syonis yo, Izrayèl se pa yon peyi, se yon wayòm, yon anpiyon. Se sa k fè, Syonis yo, yo toujou pale w di Grand Israël. Sètadi se yon peyi ki pa limite tèt li a ti tèritwa l gen nan Mwayen Noryan an, men ki an ekstansyon pèmanant, ou konprann, ki pratikman pa gen fwontyè defini. Sèt ensi ke, ofiramezi, Israël vin rann li kont ke tè sa a, tè Israël la, twò piti pou Israël, ke l pa ofri tout posibilite pou ke Israël ta gran jan l ta dwe gran. Paske yon grand nasyon jodi a li dwe gen yon gran tèritwa. Epi tè sa a. pa ofri tout posibilite, dabò se yon dezè, anplis yo antoure avèk enmi, tout vwazen Israël yo se enmi, etc. Brèf, yo bezwen lòt espas ki pou ta pèmèt yo agrandi tèritwa yo ak pwisans yo. E de preferans de espas ki fètil, de espas ki ofri lòt posibilite ke espas yo nan Mwayen Oryan an pa pèmèt yo. Ou konprann? Mèzalò, ke fè? Kòman si prandr piske tout tè nan mond lan pratikman gen mèt? Fòk yo ta jwenn yon tè Ki pa gen mèt, ou konprann? Yon sòt de savann, yon no man's land, ki pa gen dirijan, ou konprann? Ayiti, nan sans sa, se yon bèl posibilite, piske se yon peyi ki pratikman pitimi san gadò, ki pa gouvène, e ki enkapab de defann tèt li kont kèlkeswa moun ki te atake li. Chèf peyi dayiti yo se yon pakèt ranblè konprann kap travay pou pòch yo sèlman etc e ki pa bay peyi dayiti regle anyen pou yo donk ayiti se yon posiblite pou ke israel agrandi tèritwal san difikilte tandem byen wi men tout sa map di nou la. Se pa pawòl anlè non map voye. M sèlman ap swiv yon fenomèn kap devlope seryezman nan sosyete ayisyèn nan aktyèlman la a. M sèlman ap analize pwen pa pwen pawòl ke pwofetès yo ap di. Dayè, wa remake ke medam sa yo Yo tout se sou la Tora ke yo kanpe. Liv Apokalips la, Apokalips de Jan an, pa prèske enterese yo. Jezi Kris pa prèske enterese yo. Yo plis enterese pa liv pwofetik yo, Ansyen Testaman an yo, kòm si se le pase d'Israyèl ki transpoze dan le prezan d'Ayiti. Ou wè sa m vle di w? Nou pa remake ke depi kèlke tan, gen yon tantativ pou efase vrè istwa peyi Dayiti a. Istwa n te aprann nan liv sou orijin nou an, gen yon tandans pou efase istwa sa a pou ranplase l pa yon lòt swadizan istwa Dayiti. Pwofetès sa yo enskri yo nan mouvman sila bay Ayiti yon lòt istwa dAyiti. Konsa lè istwa sa va byen antre nan tèt tout Ayisyen e osi nan tèt lemond, lè sa lap gentan twò ta. Se sa k fè m di w medam sa yo pa konprann ki kalite danje y ap fè pèp nou an, pèp ayisyen, kouri aktyèlman la a. Si yon moun vin di w ou se pitit Israël alò ke w pa sonje ke manman w te kouche ak Israël, Kouman ou fè pitit Israël? Li vin plake w konsa ke fizikman, jeneyalojikman, ou se pitit Israël? Hum, se pou konn sa pou reponn li. Se pou di l ke, ke sèl rapò ki genyen ant yon jwif ak tè dayiti, se ke an 43, lè Hitler t ap kouri dèyè yo, lè l t ap chèche jwif pou l tiye nan chanb a gaz, e ke tout jwif t ap kouri pasi pala pou sove vi yo, alò ke anpil peyi te fèmen pòt pou pa t resevwa yo, lè sa a gouvènman ayisyen te aksepte ba yo azil. Se pou kapab di moun sa a ke ilèvrè ke nan Women 9, Women 10 e Women 11, apot Pòl esplike nou byen ke senbolikman palan, lè yon kretyen konvèti, li vin fis d'Abraham par la foi, oubyen Israël par la foi. Men se par la foi sèlman, la foi en Jésus-Christ. Se se yon senbòl. Se yon bagay spirityèl e senbolik ki rakonte la. Sa na ryen avwa avèk la reyalite. Se pa chita repete tankou jako, Nou se pitit Israyèl, Ayisyen se pitit Israyèl, Nou se latè pwomiz. Epi kwa ankò? Si yon moun ta vin di ou yon lòt bagay ke sa m sot di w la a, kòm kwa ou ta gen yon lyen fizik de parante kèlkonk ak Israël ou avèk la tribi de Juda, eksetera, se pou klase l byen klase, kriye l anatèm, menm si se nan syèl la li ta soti pou l vin di w sa. Se pou reponn li ke non sèlman li manti, men ke li mete gravman an danje egzistans pèp ayisyen. E moun ki envante bagay sila, li konnen egzakteman poukisa li fè sa. Paske ti pwovèb nou an trè klè, se an jwèt yo batize jwif. Men m kwè fòk ayisyen ta sòt o dènye degre si l ta rive pran nan ti jwèt timoun sa a. Lè yon moun vin di ou ke ou se pitit pitit Israël, se di li tou di ou ke peyi sa a ki nan men w lan, ke eritaj sa a ki nan men w lan, ke tè sa a ki nan men w lan, enben se tè Israël li ye. CQFD. Piske Desalin, piske Tousen soti dan la tribi de Jida, enben, tout tè Desalin, tout tè Tousen, bon, se tè Jida. Ou pa konprann ti jwèt mètdam nan? E lè w antre nan lojik mètdam sa a, se kòmsi w te fouye yon twou w antere pwòp tèt ou, se kòmsi w siyen pwòp lèt kondanasyon w. Ou konprann? Lè w mete yon lyen dirèk ant pèp Izrayèl ak nenpòt ki tèritwa nan mond lan, se kòmsi w te bay Izrayèl yon testaman. Dayè m tou di w sa, Gon mo w riske tande trè trè souvan dezòmè nan ane k pral vini yo la nan peyi Dayiti. Se yon kesyon de twazyèm testaman. Donk se tankou si w te bay Israel yon testaman Ou dil tè sa se tè papal humm. Se kòmsi ak pwòp bouch ou te envite Israël pou dil vin an Ayiti men tè sa se pou ou li ye vin pranl. Se konsa moun ki konsevwa senaryo a prevwa poul dewoule wi humm. Kontinye betize ak bagay serye na gan ta konnen konsa yon jou maten. Wap leve konsa, epi wap wè yon gwoup kolon jwif ame jisko dan debake vin enstale nan divès kwen sou tè peyi Dayiti. Lè wap mande de ki prevyen, enben se lè sa a wap konprann ke wi, yo vin pran posesyon de tè. peyi de Jida, tè Tousen Louvèti, tè Desalin, donk tè latribi de Jida, piske Ayisyen sot nan tribi de Jida. Kwa de pli nòmal. Men pou sa fèt, fòk genyen anpil Ayisyen ki mouri, efektivman, pou kapab debarase tè a de popilasyon nwa a, san ke sa pa sanble ak yon epirasyon etnik. Paske l se twouv ke nou pa dan lantikite ankò, kote w te kapab pase o fil de lepe òm, fam e anfan lè w vin yon zòn. Fòk gen taktik pou detwi yon popilasyon jodi a. Donk. Ifo ke bagay la genyen yon koulè pwofetik. e mirakile pou ke tout moun kapab wè ke se Bondye k ap aji. Donk fòk gen yon katastwòf swadizan pwofetik ki va tèlman spektakilè ke Ayisyen ki va rete yo, ki pa mouri yo, va tèlman twomatize ke ya pral kouri kite peyi Dayiti pa pye pa tèt pou sove vi yo. Fòk gen de bagay ki fèt nan peyi a pou fè tout Ayisyen vin rayi latè Dayiti a nèt. E se sa ki fè ou wè tout bandi sa yo ki deplwaye nan tiye moun, k ap kidnape moun, k ap fè kadejak sou moun elatriye. E se sa ki eksplike ke w ap wè tout pwofetès sa yo k ap pwopaje tout sòt de istwa, pral gen katastwòf, anpil moun pral mouri, Ayiti se tè pwomiz, nou se desandan Israël, Dessalines se desandan sesi sela, Toussaint se desandan sesi sela, ki soti nan ras wayal Israël, Ayisyen soti nan tribi de Jida. Mezanmi! Humm. On peu de lucidite. Ann fon ti lojik tou senp. Gade figi kanmarad sa a map montre w la a sou ekran an. Son Ayisyen natif natal. Gade l byen. Eske w wè misye sanble moun ki soti dans la tribu de Juda? Hein? Hein? Non, tou sa se de la propagande. Sa rele yon konstriksyon mantal. Sa rele yon ideyoloji de destriksyon masiv. Sa rele la théorie du grand remplacement. Sa rele les fables judaïques. Sa rele yon tantativ d'escroquerie intellectuelle. E si jamè ou ta gen malè kwè nan bagay konsa, fwa sa a nou fini nèt pèp ayisyen. Ok. Fwa sa a pèp ayisyen, m pap ban nou manti, Humm se reveye nou wi. Se veye anwo veye anba. Si nap tann bagay sa yo rive nan faz aplikasyon yo pou se lè sa poun koumanse konprann enben lap twò ta pou nou. Paske lè tout mizanplas fin fèt, epi se lè sa a ou pral voye pye, manifeste, lè sa a, se cha blende ki pral anfas ou. E ou konnen trè byen, ou te mèt gen rezon nèt al kole, depi se cha blende, ou gen anfas ou enben se cha blende a kap pote la viktwa tande palestinyen yo te ka esplike nou sa pi byen ke mwen byen antandi tout sa m sot diw la ankò yn fwa Se l'hypothèse du pire ke m ba w la. Pran sa kòm yon ipotèz. Men swiv byen, si evènman yo k ap dewoule chak jou ann Ayiti yo pa bay rezon a youn nan ipotèz ke m sot ba w la, Se sa k fè nou menm pèp ayisyen fòk nou fè trèzatansyon dezòmè pou nou pa fini tankou Palestinyen. Paske si sa m di la a gon reyalite ladan l, si sa m di la a vre menm a senkant pousan, Konnen byen ke moun ki dèyè plan sila a, plan sila a yo, se de moun ki trè pwisan, ki gen bèl mwayen e ki trè danjere e ki trè detèmine, ki pa gen okenn moral e ki p ap rekile devan anyen pou yo atenn objektif yo. Antouka pèp ayisyen gad sa m ta di nou pa janm bliye sa nou pa soti nan ankenn tribi de jida ok tou sa se blòf e je repèt nou pa soti nan ankenn tribi de jida pa plis ke lè jamayiken pa plis ke lè gwadloupeyen pa plis ke lè matinikè E tou les antiyè. Dayè ti detay sa pa vin nan tèt ou? Tout antiyè se afriken. Nou vini nan menm bato. Poukisa pwofesi sa yo se sèl ayisyen ak tè dayiti yo konsène? Ou pa janm poze tèt ou kesyon sa? Ou pa janm twouve sa louch? Mwen repete nou sa, nou sòm dè fis e fiy dAfriken, de lAfrik nwar, ke Zèfèyis avèk Flibistye t al kidnape an Afrik, yo te anbake nou sou Lil de Gore, o Senegal, nou te pran bato negriye pou vini jisko Zantiy. Nou rive Ozantiy, te achemine nou vè Pòtoprens. Yo te vin lage nou la a. Au marché aux esclaves de la Croix des Bosales. Pou ke blan franse te vin achte nou pou n t al travay pou yo nan chan kann jouk sa kaba. Epi yon jou te rive, zansèt nou yo te di sètase, yo pete chèn esklavaj la, yo chase blan franse e anplis yo peye yo pou tè a. Vwala listwa Dayiti. Tou le rèst, se de la foutèz byen òkestre Du pipi de cha envante de tout pyès. Pou yo kapab vòlè peyi sa nan men w par la ruse et les astuces cousues de fil blanc e an menm tan pou yo kapab efase w kòm pèp nan listwa. M swete nou bon kouraj pèp ayisyen paske fwa sa ke ou vle l ke ou pa vle l ke ou brav ke ou pa brav Enben m anonse ou nou nan konba ankò yon fwa. E konba sa a se pa yon konba pou laviktwa non. Se sèlman yon konba pou rete an vi. Paske si w pèdi batay sa a, se ou menm